Salut bonjour mwen kontan avèk nou ankò jodia pou nou pale de yon ti sijè ki kapab edew men avann kòmanse map envite nou sin poko fè sa pou nou ale sou chèn nan epi pou nou abone konsa nap kapab jwenn yon notifikasyon chak fwa ke nou mete yon nouvèl video sou chèn nan jodia nou pral pale de yon sijè ki ap konplete sijè dènye video ke nou te prezantew lan dènyè fwa nou te pale de Kòman pou nou depanse mwens pou n kapab fè ekonomi. Men jodi a n pral pale de kòman nou kapab ogmante revni nou, ogmante lajan ke nou ki rantre nan men nou e pou nou kapab fè ekonomi. Nòmalman, se paske nòmalman lè nou bezwen fè ekonomi se de fason pou w kapab fè l. Se swa ou diminye depans ou oubyen ou ogmante kantite kòb ki rantre nan men w lan. Yon premyè estrateji ke nou kapab itilize se. Travaye de zè siplemantè. Kote nap travay la, nou ka mande sipèvizè nou, nou ka mande moun kote nap travay yo pou nou travay plis lè pou n rantre yon ti pe plis dajan. Paske dèfwa ekonomi ke n bezwen fè a, se de ekonomi pou de choz, pa egzanp nou gen nan gon depans ke nou bezwen fè epi nou konnen ke nap bezwen yon ti pe plis dajan pou n kapab fè ekonomi an. pou n kapab achte, fè depans ke nou bezwen fè a. Donk, se konsa ke nou, ou kapab mande sipèvizè w plis lè pou ou fè, pou w fè plis lajan, pou w rantre plis kòb e a la fen di mwa. Ou byen, si pa gen mwayen nan kote w ap travay la pou w fè plis kòb, ou gen dwa chèche yon dezyèm peti, yon dezyèm ti djòb, yon dezyèm ti travay ki kapab bouche twou an oubyen ki kapab ogmante revni an jis pou sa, jis pou ke ou kapab fè depans ou te bezwen fè a. Yon lòt fason ke ou kapab ogmante kantite kòb ki rantre nan men ou, se si, se, m gen dwa di sa sitou pou moun ki deja arive a yon sèten aj, yo gen dwa gen kòb, kay yo ke yo te. achte epi kounye a timoun yo fin kite kay la yo gen y al fè vi yo ayè donk si ou gen de chanm vid nan kay la ou gen de chanm ki pa okipe ou lwe chanm yo bay de moun ki ap chèche chanm paske gen de moun ki pa bezwen apàteman gen moun ki pa bezwen kay men yo jis bezwen yon chanm pou yo rete paske li an avantaj yo epa yo konnen ke se jis pou chanm nan yap peye yo pa gen lòt bagay ke yo pa gen lòt lòt bill yo ke yo bezwen sou do yo ou gen dwa lwe yo chanm nan konsa tou konn gen de moun ki bezwen yon kote pou yo store afè yo pou yo store yon seri de bagay ou gen dwa lwe yo yon chanm oubyen ou gen dwa lwe yon garaj si garaj ou lib ou pap fè anyen avèl vrèman. Ou gen dwa lwe l. Konsa ou gen dwa rantre un petit peu plus de sous à la fin du mois paske se mensuellement, pafwa se mensuellement ke moun yo peye oubyen yo gen la peye pou 3 mwa oubyen pou 6 mwa. Donk wap gen un petit peu d'argent ki rantre nan men w kanmenm. Yon lòt fason ankò ke ou kapab. rantre yon ti pe plis dajan, se ou kapab kòmanse yon biznis pèsonèl, yon biznis ou kòmanse lakay ou. E lè map pale de biznis, li gen dwa dè choz, li pa oblije yon bagay ekstwòdinè, e jeneralman moun ki. Des entrepreneurs, moun ki ap fè biznis, jeneralman se des choses ke yo kapab fè, ki vini yo natirèl. Des choses ke yo renmen fè tou. Pa egzanp, yon moun ki renmen fè manje, ki konn fè manje, ki konn fè bon manje epi li renmen fè manje, sa se yon biznis ke moun nan gen dwa deside fè paske li gen dwa fè manje pou. Pou l vann. Li fè manje epi yon moun gen dwa gen yon fèt li ap òganize epi li bezwen moun ki pou fè sèvis la pou li, ki pou fè manje a pou li. Sa se yon biznis. Sa se yon biznis. Oubyen ou gen dwa se foto ke w konn fè. Ou konn fè foto, ou konn fè foto byen. Donk, ou fè biznis foto. Ou fè foto pou moun epi moun peye ou ale lè se maryaj, lè se fèt, jan de bagay sa yo oubyen se ou gen dwa ou gen don pou w dekore pou w dekore byen donk ou gen dwa fè dekorasyon lè gen maryaj, lè gen fèt, lè gen batèm, gradyasyon tout bagay sa yo epi yo rele w Pou ou kapab vin prepare sal la pou dekore sal la paske se dè choz ke moun bezwen. Yon lòt egzanp ankò de bagay ke w ka fè, si w ka fè bijou, ou kapab gen dè moun ki konn fè de bo bijou, ou fè dè bijou epi ou vann yo, ou mete yo an liy oubyen ou fè moun konnen, ou konprann, de bouch a orèy moun konnen ke ou genyen, ou genyen dè bijou pou vann, ou fè yo epi ou vann yo. Yon lòt bagay ankò ke w kapab fè, gen de moun ki konn fè potri, ki konn fè potri, ki konn fè tas, yo konn fè de soukoup, yo konn fè de choz, de bèl bagay konsa. Ou fè yo epi ou vann yo. Oubyen gen de moun ki aprann fè kòman, ki aprann fè savon. Ou fè savon ou vann, ou fè savon ou mete diferan. Diferan esans, diferan esans ladan yo ki ba yo diferan odè ou vann li oubyen ou gen la fè de bouji dekoratif. Gen plizyè, plizyè fè de mayi, ou kapab fè de mayi, gen plizyè, plizyè, plizyè bagay ke moun kapab fè. Il suffit de trouver sa w konn fè a, sa w gen aptitude pou fè a, epi sa w renmen fè a tou. Gen de moun ki gen dwa se pale yo renmen pale, donk yo gen dwa. fè de, de, de, de, kòman on apèl sa deja, li gen la fè de seyans de motivasyon, gen de moun se konsèy yo renmen bay, donk moun sa yo gen dwa de kotch, de kotch de vi, de kotch finansye, de tout kalite, donk e, gade pou wè kisa ou menm ou ka fè, kisa ou konn fè, epi ou pa janm konnen. Ou kapab kòmanse yon biznis konsa epi ou chaje moun pou sa w ap fè yo. Yon lòt bagay ankò ke w kapab fè se vann de atik ke w gen lakay ou, de choz ke w gen ke w pa bezwen ankò, ou fè vant de garaj. Malerezman nan kominote ayisyèn nou an, nou pa twò twò abitye avèk vant de garaj, nou pa renmen achte bagay dezyèm men nan men moun, sitou nan men moun ke nou konnen petèt, men sa se fè, gen moun ki fè sa. Ou gen sitou si ou gen de bon rad ke w pa bezwen ankò, ke w pa p mete ankò, ou gen dwa vann yo, moun vini achte yo. Ou gen dwa gen de aparèy lakay ou, gen de gadjèt, de choz ke ou pa p itilize ankò, donk olye w jete yo, ou gen dwa vann yo, ou gen dwa fè de vant de garaj. E se sa ki fè ke li trè enpòtan tou dèfwa pou ke lè w ap achte dè choz nèg lakay ou, achte bagay ki gen valè. Konsa si ou, si jamè ou vin bezwen yon kòb, yon bon kòb, ou kapab vann, ou gen dwa bagay sa yo ke w te achte ki te gen valè an, ou gen dwa vann yo epi ou tire kòb ou, ou tire kòb ou anpe. Yon lòt bagay ke w gen dwa fè ankò, li sanble avèk sa m sot di a, men se Si ou gon machine, si ou gen 2 3 machine ou pa bezwen yo ou bezwen ou vin wè ke ou bezwen yon kòb pou kapab fè yon lòt depans ou gen dwa vann vann yonn nan machine yo si se pa yon machine ke ou bezwen vrèman vann li oubyen si ou gen lòt aparèy ankò lòt bagay ke ou pa bezwen nan kay la ou gen dwa vann yo okontrè li bon pou vann pou debarase kay ou dèfwa. Paske yon kay ki twò anbarase, ki gen twòp bagay li pa twò enteresan. Donk se ti konsèy sa yo ke m te gen pou nou jodi a. M espere ke li ap ede ou. E si ou jije nesesè ke gon lòt moun oubyen gen lòt moun ke w konnen ke konsèy sa yo kapab ede, pa ezite pataje videyo a avèk yo. E pi se la m ap kite nou. M espere ke m ap wè nou yon pwochèn fwa. Bye!